Eske ou renmen manman ou anpil?
Oh!
Eske ou renmen manman ou anpil?
Yon moun ki pa renmen manman l. Bon, lè l pa moun mwen, lè l pa imen. Ok, ban m poze w yon kesyon. W ap tande m? Mh. Si yo ta mare ou, yo ta kenbe ou, pa vre?
On group gang yo marew epi yo mare manmanw yo di konsa oswa yap touye manmanw oswa wap sous on bwa pou sove manmanw eske wap souse bwa a.
Tande. Kotem ye la tande. Mpa nan posibite sa. Wè, kòm si e, wè, m pa nan posiblite kòm si, wè, e, on moun gen, on moun, on moun plis ka di, èske l ap ban m yon bal, wè, èske l ap ban m yon bal, bagay sa yo. Èske w panse Izo se k segond, m met atitisa de kote, Izo se k segond, ki gen zam li pase nan kou l, zam li pase nan do l,

Non, men mwen mdou ba Izo, ou pa tande sa Eli te di talè a non, kenbe yo kenbe w, ape di w pa gen zam nan men w non. Kenbe. Ou kont lavi e lanmò wi, kenbe yo kenbe w Non, tande, deja.
manbo, m se sèl nèg nan game nan, ou wè pou kenbe m konsa, fòk ou kenbe nenpòt, fòk ou kenbe 2 zam mwen. 3 zam, a 3 zam m goumen, M gen 2 manch, m goumen a 2 manch long on bout on bout manch. On manch long pase nan do m, on on manch long lan men m, epi on manch kout bò bouda m. Sa vle di, fò w ta fò w ta kenbe 3 sa yo avan. Sa m bezwen konnen baz.
Ap tande m? Nèg kap bay bandi yo kòb pou yal fè kaka, sak fè nou pa touye nèg sa yo, paske pou mwen menm, se nèg sa yo ki vrè enmi an wi menm. Tèt la, koupe tèt la nèt pal nan ke a menm.
Sak fè nou pa touye nèg sa yo menm.
Esi neg kap bay la pi chante ou nan sekirite ke tou lame ke ou.
Ah ok. Epi yon lot bagay m pa konprann tou menn. Lem tande de bagay de kidnaping yo toujou di se malere ki ap kidnape sesi sela. Poukisa moun rich yo nou pa janm kidnape yo anba a? Moun ki gen kob yo. Epa e neg rich ayiti e neg ki gen kob yo.

Wè, men, e, lè yon baz fè l, baz k ap negosye l la, imedyatman l pran telefòn li, li di konsa, Wè, nan Vila de Dye yo la, hein, oubyen Gravil yo la, hein, si n pa bay kòl yo ap tiye n kounye a. Èske w panse Izo pral kidnape yon moun oubyen Ti Lavi pral kidnape yon moun pou l di moun nan yo nan Vila de Dye l ye? Wè, si baz ki fè sa a, oubyen gwo baz ki fè sa a, li di moun nan sa, yon stil kòmsi de presyon pou moun nan kouri bay kòb.

Pouki sa lè yo tire sou mwen bal la pa antre? Wi, sa k fè sa?
Ebyen, blende a li menm, men ki jan blende a ye? Menm jan ak blende Jovenel achte yo. Yo gen kapasite kòmsi pou tire sou yo. Men, lè pou l pran bal la l pran bal. Se menm jan an. Gen blende kòmsi ki gen 4 kawotchou, gen ki gen 2 kawotchou. Wè sa m di w la a? Gen blende ki a nivo 8, gen ki 5, m pa konnen.

Ou gon bal ki frape w la epi l jis. Eske l eske l antre? Li pa antre. Sa vle di m gen bal ki frape la. Men, menm jan, blende a gen dwa nan goumen blende Jovenel yo. Pandan yo nan goumen, gen yon bal ki frape nan vit la. Li sele. Men, o, ou gen dwa wè kòm si yo tire bal la, bal la antre wi. Konsa tou bal la te gen dwa antre. Sa vle di blende a li menm,

Ou mache san sekirite jan w vle. Jovenel son prezidan mwen menm m kite bandi m nan vila li di m son atis m pa di mwen k atis mafya yo men mwen te breze tout mafya nèt m son atis mafya yo. Banm di yon bagay ankò Izo tande byen sa se rimè m pa konnen non a e rimè lè e nan pou remèt cha yo a vle di ke se bòn volonte w te gen yo remèt cha yo oubyen peye yo peye yo yo y achte cha a nan men w. E sa montre mèt chan. Chan kanpe yon kote nan zòn nan kòmsi bagay moun zòn nan ap bay chalè. Lapolis ateri, yo pran chan. Remèt chan an. Se lè w ap pale yon moun nan telefòn ou di men li vin pran chan an. M pa t rele moun vin pran chan an. Chan an yon kote, ok nèg mwen yo nan pozisyon epi polis vini. Y ateri yo pran chan yo. Mwen menm m pat chwazi kòmsi fè gè non seyè menm gen kout bal ki pete pou nèg yo kòmsi pa ateri pa kòmsi pa penetre nan pozisyon nou ye an men pa gen kòmsi echanj kòmsi echanj mo ki fèt pou n di nap remèt cha pou n di nap negosye cha pa gen bagay sa. Eskew eskew eskew cool avek neg 400 mawozo yo.
Wi nèg gat san mawozo yo, yo konn yo konn rele m nan telefòn wi. Yo konn pale avè m wi.
So a ki a ki baz ou gen pwoblèm menm ou menm?
Bon, m gen pwoblèm ak tout baz ki vle moutre m ke m se piti. Egzanp la, m rankont avèk, bon brèf, e pa kòmsi rankont, m pa fin rele sa rankont. Bon nèg kòmsi ki mal kanpe. Nap met prensip lan vil la. Men komsi m pa lan kont ansanm avè. Eh sim te lan kont gè a tap fèt mwen sa inosan ou tap tande nèg sa m tiye menm ke menm ke yap tiye inosan wi gen ou wè nan zòn m pran gen moun yo komanse tiye wi paske moun nan di yap tounen lakay yo nèg yo tiye yo wi mwen m poko bay mò m pa bay mò konsa.
Ok. Wè, men, avan w tande gen baz sa, gen baz sa, gen baz sa, m pa anfas yo. E yo menm yo te ba fifty de atis la, jan atis la kanpe nan vil la. Yo Bon, chwazi anfas atis la, e m ap ba yo prensip. Lè pa t baz ki vle kanpe anfas mwen, m ap ba l prensip. Ban m poze yon kesyon Izo. Èske w pa ta renmen reyentegre nan sosyete a, vle di pou w pa konn, pou w, tankou pou w, pou w vin tounen yon sitwayen nòmal jan w te ye lontan? Mwen nan sosyete a deja mwen se yon sitwayen nòmal. Sak pou fè yon sitwayen, fò se ye nan sa w ap di, fò gen wi ak non. E pa kòmsi, egzanp, ou pral pran yon depite, ok, m pral pran egzanp e e e ki jan yo rele depite sa, Pretan, Pretan Belizè, paske l gen kò l, paske l gen kostim, ou pral di l se lide mwen, ou pral di l nan sosyete a, tandiske l ap bay bandi zam, l ap bay bandi bal. Krisla, Pou mwen pa di nèg sa sitwayènte mwen. Sa vle di, e, e, e jan w pral aji. Ou wè sa m di w la e? Kòm si pèp se moun ki pral kwè nan ou. Kwayans ou wè sa m di w la e, sa k pral fè yon moun serye.
Yow, ki laj ou Izo?

Epi nèg yo paka antre vin pran w. Sa bèl. That's crazy. Wow. Misye pi alèz ke mwen menm wi la. Ah.
Nèg la gen resil la. Tout bagay li. Izo e tande li tande chalè. Yo m anvi vin achte yon tè anndan vilaj de Dye konbyen kòb sa ap koute m? M anvi vin bati yon kay an Ayiti nan vilaj m vle bati l. Mwen bò lanmè a m ta vle. Teknisyen ou pa pran pousyè non an jwèt konsa.
Pousyè?
Tenis yo pa pran pousyè non. E,
si yo pran pousyè monchè, yo pa bon?
Men, tande, tande, tande Izo, tande, right? So, pandan ou chita la avè nou la, ou live. Eske kòm si gen nèg k ap siveye si y ap vin atake ou bay sa yo deyò a?
On ti, on ti inosan tankoum. Ou, ay di ou, ou on ti inosan pa ka gen moun kap veye l.
Ah ben ok.
Ba moun kap veye.
Ba yo, ou pa janm di m laj ou non men. Bon.
M ta do gen 22 zan, m pa konn si se vre. 23, m gen 23 zan, youn nan mwa k pral vin la yo pral fè m 24 an.
So depi a kilè ou pote zam, depi a kilè ou bandi, depi a ki laj ou deside ke se bandi w ap fè nan pou viv?
Wè mwen menm? Bon, gen de, gen de kesyon m ap ka reponn la.
Ok. Men, kesyon pa m nan, w pa vle reponn li. M ta pral mande w ki kote w jwenn premye zam ou pou goumen.
Ou wè kesyon sa? Al nan Vil Bib lan, pwogram Vilaj de Dye, m a reponn ou l. Kòman?

Gen anpil bagay.
Al sou paj mwen. Nal sou paj Instagram mwen nap wèl. Paske m postel. So, konbyen sòl, konbyen sòlda w genyen baz?
Monchè frè m, m pa ka di w konbyen sòlda m genyen. Pou m ta di w konbyen sòlda m genyen, fò m ta ka konte konbyen grenn diri k gen nan yon sak diri. Oh waw ok gen bagay. Non misye gen nan menl wi sil ka di sa. Ayiti pou gen solda ou rekritman ou fè izo.
Izo.
Depi moun nan vin depi moun nan vin e komsi non fason m di w sa deja komsi jan l vin gen pou sa m resevwa l si komsi m fè enskripsyon Fòm gou bagay, fòm gou aparèy pou m li panse moun nan. Kounya la, e si pandan m pandan m monte, pandan m ap esplike yon bagay sa yo, epi kis la voye 20 nèg. Epi m pran nan 20 nèg yo. Kounya la menm kote a m ame yo, epi ou tande yo tire sou cha. Yo tire sou cha! Èske ou gen pwoblèm ak Ti Lapli? Ti Lapli se patnè w li ye?

Oh tale tale fom gad kilè li la Yè maten poum di Yè maten 3 zè.
Eske gen moun nan gouvènman ki konn bo zam? M pa bezwen site non yo non but eske gen ki konn bo zam?
Non. Si m te nan gouvènman M tap gen polis avè m, m tap gen cha blende ansanm avè m. Etan yo tap gade w tap wè m ap goumen, yo tap wè m, yo tap tande yo di la, Ey, izo fèk vye son cha blende la. Ou pa tande sa?
Men kote w jwenn zam? Eske gon faktori anndan Vilaj de Dye? Zam, katouch, bagay sa yo. Kote bagay sa yo soti?
Bon. Kounye a, mwen menm kote m jwenn sa m. Fò ta mande, kòm si, bon, m ba, m ba yon ti egzanp m ta pran. Gen de kesyon m pa, gen de kesyon m pa ka reponn. Tande, èske n ka di m ki peyi kòm si ki gen aparèy lajan k ap fè lajan nan mond lan?
Ahm m pa konnen non mwen menm.
Ebyen gen ebyen gen de gen de kesyon kòm si e pyèj yo ye, gen de kesyon k pa reponn. Ban m poze yon kesyon Izo. M kwè ou gen anpil moun k ap swiv ou. Ou gen 2 paj, tou 2 paj ou yo full moun. M kwè gen yon paj ki nan 20 prèske 25 k. Ayiti gen anpil moun kap swiv li. Si w ta renmen. Tande, m di w lòt paj la, kòmsi ou ekri epa m wè w ap jwenn men vrèman paj pa m nan.
Ok, sa vle di y ap jwenn manadjè w?
Poze kesyon w ap poze an. Tande non, si w ta renmen Tankou e si w ta renmen fè peyi a kado yon bagay, ki sa l t ap ye?
Fè Ayiti kado yon bagay. Èske gen mwen? Ayiti, èske ti mwen menm ka fè Ayiti kado yon bagay? Ayiti di wi. Se yon Desalin non wi. Wi.
Non, m pa kwè sa non.
Ou pa ka fè l kado yon bagay? Non.
Eske manman w vivan a papa w vivan? Ehe, yo vivan wi, manman m vivan wi.
Yo ret nan vilaj de Dye avè w?
Non. Ou gen dwa wè chak jou yo bò kote w la wè. Konsa tou ou gen dwa wè yo tout yo Channmas oubyen yo Petyonvil oubyen yo Dèlma.